Mwen sali nou, mèdam mèsye, mwen di nou yon gwo mèsi pou nou chak ki toujou gade mwen, ki toujou Pataje, ou menm tou ki gade ou menm ki pa gade, ou menm ki abòne tou nou di w mèsi a nou chak ki fè travay la kòmsadwa. Nou konn non an deja se Franck Syriaque. Nou vin pale nou de yon ti yon ti konsèy nou vin pote pou nou, nou chak ki la. Nou chak ki gen aksè pou tande. Oubyen pou gade ti video sa. De ki sa nou vle pale de video a? Nou vle pale de konsenan moun wap fonksyone, moun ou byen. Koman nou kapab di moun wap fonksyone, moun ou byen? Gen de sans nou kapab pale. Lè nou ap fè ti video, nou annik moute nou menm fon ti video san... Sa vina di, a, fòk ti kou kou pa wòl la vin bay moun bagay yo. Nou pa konnen nan yon sans. Men nou sa nou vle vin di ou, pa tout bagay ou rakonte moun. Paske nan pasay nan bib la ki di, malè a lòm ki se konfye an lòm. Ou konn gon bagay sekrè ou rakonte yon zanmi ou, demen si Dye ve, moun sa a, li pran pawòl sa a, li pote l bay yon lòt zanmi. E ou di se sèl ou m di sa. E menm yon zanmi sa tou lal di yon chèm gen tèl bagay wi li pran menm pawòl sa lal di se sèl ou moun ki sa ankò avèk lòt moun ou rakontre istwa w la. Chak moun ou rakonte yon pwoblèm lal rakonte yon lòt pwoblèm pa w la. Sa vle di, pwoblèm ou an te rakonte yon moun li, yon moun li a rakonte yon lòt li, yon lòt a rakonte yon lòt li. Konsa konsa ou pa konn ki kantite moun ki konn pwoblèm ou genyen deja. E ou menm ou ka panse son sèl moun ki konnen, epi lemond gentan konnen. Se pou sèt rezon, nan reyaksyon nou, nan konpòteman nou, kèlkeswa moun nan, nou fè yon ti mwayen posib pou nou kapab jere tèt nou. Jere emosyon nou. Jere jan n ap aji. Fonksyone, fonksyone avèk moun men ak limit yo. Nan sa n ap di, nan sa n ap fè. Mwen m toujou wè sa, m toujou kwaze sa. Pafwa m konn, mwen pale san rezèv. Pou ki rezon m pale san rezèv? Pou de mesye, lè yo ta di mesye ap fann di. M kapab di wi m te li tel bagay. E menm ke m ta di wi nan monchè, pa di sa non. Men, m pa di anyen pou moun nan pa di. Paske, m pa pale ak rezèv. E bat pou responsab sa w di. Pou w onèt fò w responsab sa w di. Lè w twò onèt yo konn menm di w mal edve, ou pa edike. Ou pa sanble moun ki t al lekòl, ou pa gen fòmasyon. E sa e sa di. Men toujou met nan tèt ou sa yo pa ka deranje w. Èske w konprann? Sèlman kwè ke ou menm sa w di a ou sètifye ke ou di l e ou kwè ke ou di l san sans, san pwoblèm ki ka deranje pèsòn moun paske nan lavi a w ap jwenn tout sòt de bagay ki ka fè yon moun gen pwoblèm avè w, yon moun entimide w, yon moun di w nenpòt sa k pa dwe di. Men degajew pou sans paw konvenk nenpòt sa moun ta diw di depiw te dil vre ou kapo di wi mte dil men sak fè mte dil paske la verite ap toujou bat difisil men pase pou yon moun pranw pou sa ou pat ye oubyen sa ou pat dwe fè oubyen sa ou pat dwe di prefere nan tout ka nan tout sikonstans ou bay la verite. Se pou sèt rezon, frè Franck Syriaque l ap toujou konseye nou, pa tout kalte moun pou w rakonte afè w, pou w di sa w pa t dwe di. Lè men si Dyelve k ap mete w nan pwoblèm, nan difikilte. Se bouch pòt ou k ap di a, bat pou di bagay pou demen si Dyelve ki p ap sèvi w yon pwoblèm, ki p ap sèvi w yon difikilte. Anpil moun pa anpè ak konsyans yo, avèk reyaksyon yo, avèk sa yo pa fè, avèk sa yo pa menm antann. Men se bouch yo k ap di bagay, demen si Dyeve kit mete yo nan pwoblèm ak pwòp yo menm. Mete konsyans yo pa anpè. Men se avèk de jan y ap pale, de reyaksyon yo, de kòman y ap reyaji, de mensidyeve ki mete yo menm yo pa anpè. Bouch moun yo konn menm rive tiye yo. Lang yo konn rive trèt yo. Paske an nou kontwole sa n ap di avèk zanmi nou yo, avèk tout moun pou de mensidyeve. Pou pa mòtifye, di kèt mwen èg regrèt. Mwen menm mwen la, m ka konseye kèlkeswa moun nan. Lè w gen yon bagay pou w di, pase pou rakonte l lòm li, rakonte Jezi de Nazarèt la. Se sèl òm ki pa p janm trayi w nan nenpòt sikonstans, nan nenpòt difikilte. Kèlkeswa sa ou rakonte Jezi de Nazarèt li, li pa p janm trayi w, paske l se òm ki gen plis sekrè. nan mond lan, nan tout linivè a. E sèl li lè ou rakonte l yon istwa, sa pa janm trayi. Mezanmi, Frank Siriac te pote mesaj sa a pou ou. Li di ou, pa fè lòm konfyans avèk sa w ap rakonte zanmi w. Paske se yo menm pawòl sa ou rakonte zanmi w lan, se li menm ki pral mete ou nan pwoblèm demen si Dye vle pou rann ou pa anpè. Se la nou te rete avè ou. Ou menm ki kapab. Gen kè. Ou menm ki santi w alèz. Ou menm ki santi w ap viv. Jodi a. Se pa paske ou bon ou diy, ou agreyab ou pafè. Men se paske ou menm ou vle yon bagay. Ou vle reyaji avèk yon bagay ki onèt. Ki ka mete w lavi w nan sans. Men si w aprann tout sa w genyen ak moun, ak lòm. Ou tou konnen. Pa gen anyen kap met lespri w anpè demen si Dye vle. Paske sa w rakonte moun nan, li fè l ou menm ou gen pwoblèm. Sa k fè lòm toujou ap domine. Lòm toujou konsyantize avèk de pawòl ki vanite, yon bagay ki pa itil anyen. Èske w konprann? Men toujou gen pwoblèm. Paske lòm nan fonksyone yo se ou menm ki mal. Depi w ap fonksyone avèk de moun ki enkapab, ki gen kapasite yo men ki kache. Men, ki se kapasite kache la nan pale de sa y ap rakonte moun, sa y ap rakonte zanmi, sa y ap rakonte lòt moun. Epi, ou di yon pawòl avèk yon granmoun, li vin nan pale a senkant, e senkant moun sa a mete senkant pawòl epi konsa ou menm ou vin vann nan lemond san ke w pa t konnen. Kounye a la gade, espri w ap toumante jiskaske ou menm ou ale anba tè. Ebyen, se mesaj sa Papa Ksiyak te pote pou ou. Ou menm jounen jodi a, nou dwe chèche konsyantize w, sispann pale. Sakew pat dwe pale avèk zanmiw avèk moun ki ta sipoze lòt moun jounen jodia ou anpè men bat pou demen sidyevle pou lespriw pa anpè non bat poul toujou anpè avèk bouch ou mwen rete kwè sa nou rete sou pawòl sa. Pataje, abòne, kòmante si w te renmen l e menm ke w pat renmen l tou nou di w mèsi paske w te gade l.